Yon salitasyon spesyal a nou tout kap tande m ou byen kap gade videyo sa la nan moman sa e m tiyan salye nou nan non Jezi. e jodi a nou pote ankò yon fwa yon nouvo video pou ou menm yon nouvo video ki se suivi rès e rès sijè byen si ke nou deja te kòmanse pale de li kote ke sijè nou te baze yo tou fwa sou la neglijans nou te gen tan di w deja e ki diferan pwen nou te trete nan sijè pase a kote ke nou premye pwen nou ki se te neglijans sosyal ebyen nou pral fè swivi a avèk e la neglijans familyal ebyen wi jodi a se sijè nou pou jodi a oubyen ou di mwen yon nan pwen ke nou pral trete avèw jodi a ki se la neglijans familyal ebyen map toujou di nou se menm mo dòd la pou montre ke ou apresye sa nap fè a. pou montre ke ou ba sa n ap fè a valè e m ta renmen ke ou menm ou fè yon sèl travay pou nou menm kote ke ou abone a chèn nan epi konsa a chak nouvo videyo nou lage ou di mwens a chak nouvo bon bagay ke nou lage e w ap toujou alète ke videyo a li deja an liy e konsa wap ka al gadel e lèw fin gadel pa gadel konsa san w pa reyaji siw renmenl pa neglije kite yon kòmantè pou nou menm oubyen kite yon like paske sa ap vrèman moutre ke ou ba sa nap fè a enpòtans ap vrèman moutre nou ke ou ba sa nap fè a valè ebyen jodi a kòm m te gentan dil. Nou pral pale sou neglijans familyal. Depi nan sijè a ou gentan wè le mo familyal li gen rapò avèk lafami. E lafami pou w gen fanmi ou bezwen wè le pè, la mè epi lèzanfan, timoun yo. Ebyen nan yon fanmi Twa antite sa yo, yo chak gen yon wòl ki ap jwe. Ni papa, ni manman, ni pitit, yo chak gen yon wòl byen detèmine pou yo jwe afin ke fanmi sa avanse ou afin ke fanmi sa pwogrese. Papa a ou menm nan fanmi sa fò ou konnen ke lè ou nan fanmi nan se ou ki otorite, se ou ki chèf e depi nan kòmansman ou wè Bondye te pase lòd sa, li di gason se ou ki chèf kay la. e madanm ou oubyen moun ke wap viv avèl la map pale ou de fi la se li ki sipò pou ou e timoun yo se pwodwi maryaj nou oubyen pwodwi inyon nou kote ke timoun sa yo nou pral oblije elve yo nan sosyete a pou nou ba yo bon edikasyon men mo ki pral vreman pa fè sans nan mitan fanmiy nan se neglijans Lè papa a pote neglijans de kote pa l, li pa asime responsabilite li nan kay la, li pa pran wòl otorite li de pè ke m te ka di lè timoun nan fè yon bagèy li pè frape l oubyen li pè leve men sou li e menm dan labib yo di m pa sonje nan ki chapit egzakteman men nan pwovèb e di ke yon kale timoun nan pap touye l men lap korije l e nan yon fanmi papa gen de moman pou l fè timoun nan pran gad a sa ke lap di la oubyen pou l fè timoun nan pa fè seri de bagay ke li te konn fè si se koreksyon an li merite fòk ou bal li se sa ke map di w kote ke papa dwe pran otorite l pran responsabilite otorite l nan kay la Pa fè timoun nan gen Pa fè timoun nan pè w men pou timoun nan gen krent pou ou kit ou la kit ou pa la kote ke timoun sa konnen li gen yon papa li krent pou bò manman an fò w konnen ke ou pa dwe ap itilize timoun nan si tout fwa nou gen yon dezakò ant mesye a e ou menm epi ou ap desann valè papa a e ou di tankou papa ou pou te ye entèl pa bon entèl pa bon kote ke nan moman ke nou gen dispit la e se lè sa ou ap devalorize papa a kap vin mennen timoun sa pa respekte papa a sa se youn nan gwo neglijans e m te di w deja nou nap pale sou Neglijans familyal e se diferan tip de neglijans ke fanmi genyen ladan e jodi a n ap eseye fè yon eklèsisman oubyen n ap ede w ou menm k ap tande videyo a pou evite seri de neglijans epi pou kote timoun yo nou deja konnen ke timoun pa janm wè fasil lè se byen l paran an vle li toujou wè paran sa ap jennen l fè sesi fè sela li toujou wè pwòp enterè pa l dabò men li pa gade pi devan ki konsekans ki ka gen lè l pran yon desizyon pa mank de refleksyon ebyen nou gen yon ti istwa ke nou ta renmen rakonte nou Apwopo de yon fanmi ki pote neglijans di kote de papa a, byen si. Se yon fanmi ki gen 5 pitit e kote ke 4 fi, yon gason. E pi nan fanmi se la, se ti gason an, m pa raple m trè byen, ki pral dewoute, ki pral pèdi pye. Men papa a responsabilite li pa pran li pè pote dè koreksyon a lega de ti gason an ki nan fanmi sa e li pè frape l li pè korije l pou moun pa di pou manman pa di oubyen pou pitit pa di se politik Li pap leve men sou piti sou ti gason an, li pa janm frape fi yo men li menm ti gason yo li bat li. Men sèl sa li pa konnen ke kote moun nan, kote fè a kouchi, ou dwe desel. M pa raplem istwa a trè byen, men map kite nou avèk vedèt videyo a ke nou tout konnen se Nandor, li menm lap ka rakonte nou enpe plis. sou istwa ke m ta pral eseye avanse avè l pou m agimante nou un peu plis sou neglijans familyal san pli tade m ap pase nou nan Dò k ap kontan pale avèk nou.
Ok merci Manno merci menm jan ke w sot tande Manno sot ap rakonte nou istwa w la e. kote yon paran li menm paran yo li menm yo te pote neglijans e a timoun yo yo te pote neglijans a timoun yo epi ki vin arive yo vin pèdi pitit sa grenn gason sa yo vin pèdi akoz de neglijans papa pa t janm veye sou pitit sa paske l di konsa ke Li pè li pap kale timoun nan, menm si timoun nan ap fè ki nenpòt bagay, li pap pale ansanm avèk li de kwa ke pou timoun sa pa kenbe l nan kè pou l pa gen yen rayisman. Ou pral wè tou nan menm neglijans familyal la, e mwen non sot di ou anpil bagay de neglijans ki gen nan fanmiy nan. E ou menm tou papa antan ke père de famille lan, lè ke ou menm ou pote neglijans a madanm ou, sa pral vin yon yon gwo danje nan fanmi lan. Lè ke ou pa pote atansyon a madanm ou, ou vin pote neglijans sitou nan domèn afeksyon, ou vin pote neglijans a sa, ou pral wè ki konsekans ki pral genyen nan fanmiy sa. Ou pral wè pafwa, ou ka wè fi la lakay la, li vin yon ti jan atriste, yon ti jan vrèman, vrèman pa ka konprann li. Pafwa ou ka menm ap pale ansanm avèk li, li pa vle reponn ou. Poutan se yon neglijans ke ou pote nan domèn afeksyon an. Sa vle di jan ke pou ta va afeksyone madanm ou, ou pa fèl konsa. Ou pral wè madanm sa li menm li pral gen yon chagren, li pral di konsa sa kep depanse a, se pa sa janm te wè misye a se pa konsa li ye vreman. Donk ou pral wè vreman ki ki ki refleksyon ke ou pral kite nan madanm sa. A koz de neglijans ke ou pote. Pafwa nou konn di ke se lè ke m pa jenn jan anko pase ke se lè m te jenn jan m te ka afeksyone. Non, o kontrè se lè sa pou kontinye. afeksyon an nan maryaj la, paske pou maryaj la pote fri, fò ke li menm li gen toujou gen afeksyon. Fò lanmou toujou ap repete nan fanmiy sa. Men si ke ou fè neglijans a sa, ou di la, ou fin vann ou souke pan yon jan ke granmoun nan tè ou toujou di, m fin vann ou, m souke pan an, m pa gen arevwa a anyen ankò. Non ou pa fè sa. Sa s on neglijans, ou manke bay swen, ou manke ba madanm ou swen. Tout sa ke ou ta dwe pote atansyon a li menm. ou manke pa bliye m te di w neglijans se lè ke son mank damou yon mank denterè sa vle di ke ou vin pa gen enterè nan madanm nan ankò sa ke ou te bezwen ou fin jwenn li la ou vin pote yon neglijans e ki pral pote madanm nan de fason psikolojikman pafwa madanm nan ka malad ou pa menm konnen pa balay konsete pa menm konnen ki sa l genyen sa se yon neglijans Sa pral konn menm pou se akoz de neglijans sa, madanm sa ka vin rive li gen lòt moun sou ou kounye a li vin ap vyole ou san ke ou menm ou pa menm rann kont. Pafwa ou ka di a, m bay madanm sa manje, m bay manje, m bay lajan nan kay la. Bon sa ki fè l ap twonpe m konsa? Men pa rann kont ke yon bagay ke ou pote neglijans a li menm ki se afeksyon an. Menm jan ke nou sot ap pale de neglijans nan timoun yo tou, lè ke ou menm ou pote neglijans a timoun yo, Ou pa pote atansyon a yo menm, ou pa gade kòman yo menm y ap fonksyone, kòman y ap viv. Lè ke yo menm yo rive lekòl la, ki tip de zanmi ke yo fè, ou pa pote yon siveyans a timoun sa yo, la ou vin pote yon neglijans total kapital. Wè la timoun sa yo de moun y ap fonksyone piske yo menm yo pa jwenn atansyon nan kay la, donk timoun sa yo pral vin pran lòt moun kòm zanmi yo, kòm zanmi de konfyans yo. Piske ou menm ou pa pote atansyon a yo menm, yo pa gon zye k ap veye sou yo menm. Donk ou pral wè ki kalite de konsekans ki pral pote nan timoun sa. Pafwa timoun nan ap mache, l ap reflechi, l ap di waw, m santi m p ap viv paske m pa gon manman ki toujou sou mwen, m pa gon papa ki toujou atansyone a mwen menm. Donk m pral eseye fon lòt zanmi. Epi ou pral wè pi devan. Neglijans ke ou te pote a timoun sa ki pral fè w kriye nan sèl grenn zye. E dlo sa pap janm siye. E yo toujou di ou ke e yo toujou di ou ke pa janm remèt e sa ke ou gen pou fè an jodi, pa janm remèt li a demen. Tout sa ke ou gen pou fè, fè l jodi a. pou pa regrete. Pale tout sa ke ou menm ou pa fè jodi a pi dèyè, pi devan ou pral regrèt, ou pral di pou ki sa. Wala se lè ke ou wè ti moun sa kòmanse gaye nan men ou, se lè sa ou pral di pou sa, bon pou ki sa m pat janm pote atansyon ak ti pitit sa. Donk, konya la, li pral two ta pou ou menm. Li pral two ta pou ou menm. Donk, mwen vin di ou ke, Asime responsablitew pa pote neglijans tout sa ke ou gen pou fè pou timoun sa fèl pou li menm paske banm diw yon bagay yon timoun li pa mal pou aprann li pa mal pou adaptel paske se laj li li a fleur daj ke nenpòt bagay kapab enfliyansel lè ke li menm li pa gen li poko gen yon laj de matirite ke nenpòt bagay kapab enfliyansel ke nenpòt bagay ka potel ale. Men si ke ou menm antanke paran ou asime responsablite ou anvè timoun sa, ebyen gen kèk bagay timoun sa pap arive fè paske li abitye ansanman avèk yo lakay la deja. Li abitye ansanman avèk yo deja. Donk, jodi a, m pa gen anpil bagay ke m vin di ou. Paske gen anpil moun k ap kriye. Wè mwen menm kap pale ansanm avèk ou a, son moun ki vrèman jalouz, ki vrèman jalouz de afeksyon, de sèm, de frèm, pa kwè menm zanmi menm. Pou ki rezon? Pafwa m konn ap mache m di a frèm pa renmenm, sèm yo pa renmenm paske yo pa janm atansyone a mwen menm. Pou ki rezon? Paske m toujou renmen lè moun ap toujou ap pale ansanm avèk mwen, ap mande m, Nant kòman w ye, kòman w pase jounen an, menm pa lè m jwenn sa. Sa vin pote yon chagren nan kè m. Wè, si ke ou gen yon tip de timoun konsa lakay ou ki toujou, li toujou yon ti jan atriste, pafwa ou pa janm mande l kisa l genyen, sa fò w pote trè, fò w pote anpil atansyon a timoun sa. Paske timoun sa a pral chita nan yon kwen de jou an jou l apral vin vyeyi. la pral vin vyeyi avan lè paske lap reflechi anpil lap panse ke paran l pa renmen l paske l pa janm pote atansyon a li menm wè tout konsekans yo timoun sa pral fèl gen la pral fèl soufri e tèt fè mal paske lè wap reflechi anpil sa vin koz Tèt fè mal anpil. Paske ou reflechi twòp. Ebyen jodi a mwen vin di ou ke. Ni ou menm papa. Pa di ke ou pap kale ti moun sa. Pa di ke ou pap pote de konsey. Nan fanmiy la pou ti moun pa. Gen yon politik. Non. Ou se pè fanmiy la. Ou se chef fanmiy la. Ou dwe asime responsabilite ou anver fanmiy sa. Ou menm kòm manman, ou dwe pran responsabilite matènèl ou, pran responsabilite matènite ou, pou pa regrèt, pou pa kriye. Tout sa ke ou gen pou fè anvè fanmi sa, anvè timoun sa yo, fè l, pou pa regrèt demen. Donk nap kite w ansanm avèk Manno nou pa konnen kisa l vle di de fanmi ankò nan neglijans familyal la. Donk nap kite w ansanm avèk li pou l kapab di w kèk bagay ke l panse ankò.
Ebyen m kwè nou sot tande anpil bagay ki di sou kòman yon papa ta dwe pran responsabilite li paske Lè w pa pran responsabilite ou, ka gen de konsekans grav ki ka rive a suit de mank de responsabilite. Paske definisyon neglijans la, se sa l di menm, mank d'enterè, mank de sousi, ou manke ba sa valè. Ebyen, mwen sa m te ka di an plis, pa gen yon moun sou latè ki pa renmen lè ou pote atansyon sou li. Lè w montre ke li enpòtan, li gen valè, li se moun, li pi enpòtan nan je w pase tout lòt moun. Epi, youn nan bagay m te ka di ankò, kote ke neglijans familyal, se li menm ki pral bay sosyete a yon, m te ka di, yon kout, yon kout pounya akoz timoun sa a. ki te neglije nan fanmi li, ou pral wè pi devan se timoun sa ki vin yon gwo delenkan oubyen m te ka di yon twoub sosyal. Timoun sa kote ke li pral vin devni yon chimè oubyen m te ka di nenpòt sa ki negatif pa rapò a yon neglijans ki te gen o nivo de fanmi li. Ebyen map tou di nou pa pote neglijans nan anyen tout sa ou gen pou fèy fèy se vre ke li difisil pou totalman veye tout bagay pou veye tout bagay pou pa fè neglijans nan sa neglijans nan sa men sam ka di depi ou gen yon bagay pou fè e ou wèl merite fèt e ou deja konsyan ke sa dwe fèt e se ou k pou fèl se fèl. madanm tou gentan neglijans mesye a konn pote se pa rapò a yon neglijans ke ou menm ou te pote epi li menm tou li vin pote neglijans neglijans tou pa rapò a sa ki te pa rapò a premye neglijans ke ou te fè a pa egzanp si ou pote neglijans nan yon domèn kèlkonk nou te ka pran kòm egzanp nan fason ke l ap manje nou pran sa kòm yon egzanp Kòm se yon jan pou fè manje a, pou prepare manje a, lè moun nan sot travay kèlkonk. Epi pou prezante sa, pou fè kè kontan nan yon sans. Epi ou pa pote neglijan sa jan ke w ap bèy, w ap sèvi manje a. E men se yon moun ki renmen lè moun byen sèvi manje. Epi neglijans sa w vin pote a. e vin pa fèy plezi epi li menm tou li pral vin pote neglijans nan yon lòt bagèy anvè ou menm kounya la de neglijans a neglijans ou pral vin wè kiyès kap peye se timoun yo e kiyès kap resevwa enstriksyon ou edikasyon nan manman ak papa se timoun yo sonje ke yon timoun pran enstriksyon 3 kote se nan lekòl la famiy epi legliz. Side e premye sak pi enpotan an se la fami Paske lè ti moun nan pa sou kantite tan lekòl ou pa konn sa yi di ou pa konn sa yi tande ou pa konn moun ki pale ak li ou pa konn ki sa ki enfliyanse l nan lekòl la plis men ou menm lè yi vin lakay la si w te konn pote yi seri de neglijans m pa kwè se ou l ape vin rakonte sa y tande sa yo di nan lekòl la ou di mwen sa y ta renmen gen yon ide pli klè sou li de yon bagay ki tande oubyen ki wè se jis pou m di nou mo neglijans la e pa yon mo ki bon nan okenn kote ni nan fanmi ni nan sosyete a neglijans popilasyon an ka koz peyi mal vanse neglijans manman ak papa ka koz fanmi mal vanse neglijans yon prezidan ka koz yon peyi toujou mal vanse e neglijans sosyete a tou ka koz yon peyi mal avanse tout sa ki gen neglijans ladan wap wè li mal pou pwogrese li mal pou l avanse li toujou gen yon bak li toujou bloke an gwo oubyen m te ka di an rezime la neglijans egal a blokaj rete nan menm pozisyon m kwè m di kelke mo ki ka ede nou si nou vle reflechi enpe plis sou mo neglijans sa sou dega l ka fè sou deriv li ka pote e pou m pa fini videyo a m ap kite plas la a Not, pou li menm li fè finisyon videyo a. Men sèl sa m ap di nou, lè nou fin tande oubyen lè nou fin gade, ede nou avèk yon abone, abone nou epi like sa nou tande a. Menm si ou pa, tout sa nou di a pa san pou san rive sou ou, men ou pa ka pa tande yon mo oubyen yon pawòl ki vrèman fè w reflechi pou w di a sa se vre. mo sa touche enben nap pito ak yn not dò ki va fini video jodi a e m remèsye nou dèske nou pran tout tan pou nou koute avèk atansyon sa ki te di. Ok Manno donk avan ke nou fini nou ta renmen pran yon istwa nan bib la ansanm avèk ou yon neglijans famil lyal. La famille Dely, kote ke Eli li menm li te pote neglijans a fanmi l, a timoun li yo. Kote ke malgre yo te, yo t ap dezonore tanp lan, yo fè ke nenpòt bagay yo rantre nan tanp Bondye a, men Eli li menm li pa t janm di anyen, li pa t janm fè anyen, li te tèlman twò renmen timoun li yo. Mwen vin di ou ke lè w twò renmen yon timoun ou gate l tou. Se pa paske lè ke ou kale yon timoun ou pale avèk li, ou pa renmen l non, okontrè se renmen ou renmen l. Men si Eli li menm li te pran tan l pou l te pale ansanm avèk Ofni ak Fineyas, jounen jodi a, malè ke Bondye li menm te pwononse sou fanmi Eli sa, li pa t ap janm rive. Se akoz de neglijans papa a wi ki koz tout malè sa te rive. Tout fanmiy lan te mouri lè lè ke yo tal nan gè. Ebyen, lè Eli vin tande ke yo pran bwat kontra a, li te chita sou chèz la, li tonbe atè. Li mouri. Donk ou pral wè kòman ke Si l pa t pote neglijans, li pa t ap janm pran mò sa, mò sezisman sa. Men se akoz de yon neglijans ke l te pote ki te koz tout malè sa yo rive. Timoun sa yo te vin tou rive anba pinisyon Bondye. Ou wè neglijans? Ebyen m vin di w ke pa pote neglijans a anyen. Tout sa ke ou gen pou fè, fè l. pa di ke map gentan fèl. M te vin avèk yon ti panse pou lòt rejim m te di ke pou le neglijan se toujou le maten sa vle di ke map gentan fèl. Ay bonè toujou map gentan fè sa. Donk se pa sa. Tout sa ou gen pou fè, fèl pa di ke map gentan. Nan gentan gentan an ou pap janm arive fèl. E se lè sa ke ou pral regrèt. Donk avan ke sa two ta pou ou menm, avan ke ou kriye nan fanmiy lan, Pran responsablite ou anvè ak timoun yo. Pran responsablite ou anvè madanm nan. Pran responsablite ou anvè tout sa ke ou gen pou fè nan kay la. Pou pa regrèt demen. Ou menm ki tap tande m, ki te chita dakò tande m. Si ou te gen kèk neglijans ke ou te pote nan fanmi ou, men bat pou aranje l. Pou pa regrèt demen. Kèk konsèy map pote pou ou, tout sa ke ou gen pou fè, fè l. Ou menm papa, pran responsablite kòm papa. Ou menm manman, pran responsablite ou kòm manman. Ou menm timoun yo, pran responsablite ou kòm timoun. Respekte manman w, respekte papa w. Ou menm granmoun yo tou, pran responsablite nou anvè timoun yo. Pa rele sou yo tèlman twòp pou yo pa dekouraje. Paske se sa nan Efezyen 6, lè ke apotre Pòl li menm li t ap ansenye pèp Efèz la sou lafami. Pa rele sou yo twòp pou yo pa dekouraje. Sèlman, fè tout mwayen posib pou nou kapab elve timoun yo nan
lajwa. Nan lajwa.
Paske, leve yon timoun li pa fasil. Li pa fasil ditou. Men si ke ou dakò pou swiv tout prensip, ou menm kòm papa ou konnen wòl ou kòm papa, ou menm manman ou konnen wòl ou kòm manman, epi timoun yo ou di yo men ki wòl yo jwe nan fanmi lan, donk nou ap wè kòman fanmi sa ap mache trè byen si nou pa pote neglijans. Donk se tout sa ke nou te pote pou ou menm e nou di w mèsi paske ou te dakò tande nou e nou di w mèsi tou paske ou deja like videyo a, ou deja abone a chèn YouTube la. Pa bliye, se zanmi nou Nando ki te ansanm avèk nou ki tap pale nou de neglijans familyal e nou wè tout konsekans ki genyen lè ke ou menm ou pote neglijans nan fanmiy lan. Pa bliye, se Nando ki te ansanm avèk ou. A la pwochèn pou yon lòt videyo. Semèn kap vini nap pale ou de neglijans neglijans spirityèl, kisa ki genyen nan neglijans spirityèl la. Donk se Nan dò ki t ansanm avèk ou, suivi de Frè Manno. A plis a la pwochèn pou yon nouvo video, pou yon nouvèl video, pou yon bèl ti video ankò m salye nou tout bòn fen de joune ou bòn nwit.